Bon Frèm Se pa peye m pap peye w kòb kay la non Men Jis pran yon ti pasyans pou mwen Bon Paske Mwen gen yon moun kap pote kòb la pou mwen Nan jou yo la. Bon, m pap menm kite w vin kote m. Mwen menm, mwen menm k ap deplase, m al pote kòb la ba ou.
Enben, oke, m pa ta vle gen pwoblèm ansanm avè w. Paske, lè m pa vin peye, m apral mete w deyò lakay la a. Frè Joni,
m ap vin peye w wi. Ou pa bezwen bay tèt ou pwoblèm pou sa non.
Enben, pa gen pwoblèm, kenbe mo. M pa ta vle pou m ta nan diskisyon avè w. Enben, m ale.
Bondye, m di l m ap peye l kòb kay la wi. Men m poko gen kras espwa. Men Bondye, se pitit ou m ye. Se ou k konnen kisa w ap fè ansanm avè m, Senyè.

5 mennaj ou di wi Koman 5 mennaj la cheri Bon ou konnen mwen menm son sèvant de Dye m ye pou di m gen 5 mennaj De ki fason m gen 5 mennaj sa yo Ki bagay sèvant de Dye sa Sèvant de Dye a ap regle tout pwoblèm ou gen Bay de Dye sa

Fè menm jan ansanm avè nou, chèche chemen nou chèche a tou prè pou wè jan lavi w ap reyalize. Bondye beni pou pa Bondye beni pou pawòl sòl di a kòm Bondye li menm li padone pou sòl di a Bondye li menm pa gen anyen li paka fè e Bondye ap padone pou sòl di a.

Non ou ka imajinel non mwen menm. Ah ok. E dim non kilè wap banm kilè wap banm bagay la mache bay la met nan tèt mwen la.
Bon map reflechi mwen sa sa ka nan yon semèn konsa. Nan yon semèn jis nan yon semèn. Mè wi.
Ou fon jan pou ou ka ban mwenl pi vit paskem bezwenl mache bay la mvle bèl.

Dakò.
Mawozo sa parèt son lajan m bezwen pwan nan men li m mete grèf mache rad mwen sou mwen a li gentan ap depasyante m la wi men genlè fò m al chache lòt moun pou ki banm lajan m mete bay nan tèt mwen epi pou mache bèl rad m mete. Mawozo avanse son bagay serye m bezwen avèl wi m renmen moun ap fèm pran bagay non m bezwen lajan map mandel li li dim konsa jis nan lòt semèn on bagay m bezwen fè kòm bèl pou m achte bèl rad met sou mwen.

M te sonje non, gen lontan menm gen lontan m pa wè yo. Yon ti damou kap fè ravaj gran zanno mete bay kout kale kò. Gen lè Katy. Humm ok ok Katy avèk yon lòt ti zanmi m prezante m Lovina, la nou kòmanse ap pale. Apresa li di Sèchoun.

Tafini esa ou janm wè ou kanpe la menm menm yon ti dekàn menm m pa wè devan ou epi ou bezwen nimewo telefòn mwen an. Non se pa sa cheri. E pa gen dekàn menm kanpe la lesansyèl se jis mwen konnen yon moun ki renmen m. Ay ou gentan renmen m? Oh cheri ou vle pou ou panse pou yon bèl moun tankou m ou pa ta renmen m cheri.
Janm wè ou kanpe la m pa panse.

Jan de manzè fòk ui menm. Waw Katie ou tou ka pap rete plis non mwen fè sam pou lanmou ou. Lan menm di kisa liye la cheri men kèm gentan kontan ou konnen mpa nan travay mkonn ti kèk travay li fè pou mwen ma travay. Se apre m di kisa l ye cheri. Oh June jan w ye la jan m wè w la jan m wè w la Se 5 nèg ou ta sipoze genyen wi. M di oh Kòm das pase gen 5 nèg la Oh ou pa wè nou se gran zanno se sesi se sela bagay se konsa n ap mennen nan lari a Mwen menm m di non m pa ka gen 5 nèg Kounye la menm m di menm mwen la m gen yon sèl mennaj Mennaj la byen okipe m li byen pran swen m e m byen chita Lan emi di yo ki menas sa m di sèl bondye nan syèl la oh ki bondye wap pale la ki bagay sa wap di la la menm yon lòt ti seksi ankò li di konsa oh ki bondye wap pale la ki sesit wap pale la sa bondye te itil dat wap priye bondye m pa janm wè sa bondye sa itil ou madanm tèlman sezi pawòl sa.
Konya la ou se levanjil ou ye sè choune paske ou gen yon sè nan tan sa konya la ou pa konnen avèk ki moun wap jwenn e anpil maladi deyò a ap fè ravaj e sitou pou ou menm son sè legliz ou ye ki gon seri de bagay se pa ou menm pou yo tande nan yo Konnya la si fi a vin kote w avè pawòl sa wou kisa w di li menm. Ahh mwen m pa dakò ma sè pou m pou m ka sèvant Bondye pou m ava gen 5 mari 5 mennaj èske w èske w èske w konnen Bondye ap dakò ansanm avè m e ditou ditou ditou m pa gen panse m gen 5 mennaj la menm non bèl evanjil mwen ye ma sè. Non ou paka ou paka nan bagay sa paske menm si w wè konnya w pa travay men se pitit Bondye w ye pitit Bondye pa konn pa pase pa soufrans. Fè Bondye konfyans menm lè wap soufri Bondye gen poul delivre w kanmenm. Bon sèm ki pwoblèm an mwen manje mwen bwè m byen dòmi em byen abiye Bondye gnle tout afè m pa abiye pou lòm nan wèm bèl deyò a men pou Bondye m byen bèl ki kote sa ma sè bay sa pap janm pase ata nan revelasyon m bay misye je klè.

Men m mete m ba li san espwa kounye m di se kote ou m prale si wè m ta pote yon ti mwayen si pou mwen si te. Ou gen chans wi. Se soti m t ap soti la. Sè m pou m fin di w pou le moman la kote ou jwenn mwen la m pa gen kòb. M pa gen kòb la men nan semèn nan k ap rantre a mwen gen yon kòb k ap rantre nan men m. M pwomèt ou m ap fè w jwenn kòb. Bon, m kòmanse di mèsi anpil. Mèsi anpil, anpil, anpil. Se ou k pa konnen ki sa w fè pou mwen la menm. Sa w fè pou mwen la, se sèl Bondye ki ka fè sa pou mwen. M konte sou ou wi, paske m santi kòb kay la ban m anpil pwoblèm. Chèf, se pa fasil non. Se lavi moun ki pi difisil. Ni pou yonn ni pou lòt. Alèkzi.

Waw men e bon banm gade bon sa fèm pa renmen fanm sa nan vre la menm m'en nik wè fanm nan mesye m'rele manzè ah m'gen enpresyon se paske paske m'manke gen lafwa paske m'manke gen lafwa fèm pa renmen fanm nan m'wè fanm nan kanpe li kanpe kanpe si m'pa di manzè ale m'ta wè mare. Mwen fè kou rate san kòm non papa. Mwen menm, mwen menm san kòm fè fè kou rate sou fanm. Oh, pa e sa menm papa. Fanm nan bay pawòl mwen, li gen tap dous, li pa vese. Li pa vese. Oh, chè. Ay wò si fanm met jèl janm deyò toujou fanm gen lafwa menm. Lòt fanm met lafwa. Oh, kot bèl ti grenn sa pale lòt bò a la? Waw, se fanm de ma e manzè la, pa fè kou rate menm non frè. Oh. Malo, malo. Bonswa, kòman ou ye?

Paka ba boulòp manzè. Depi manzè relem la papa, map deja ak boulòp li papa. Oh! Map fè kou atè la menm non frè. Waww men. Manzè ap fòm gad gad ale manzè mesye. Gad ale an. Ato ou kaben la pa chere. Map rive sou ou kanmenm. Depi ou relem m bon.
Mama, Li men pitit mwen. Bon poukisa lè papa m te la nou pat konn pase mizè konsa.
Hum. Ebyen pitit ou konnen. Bagay yo pap menm.

Ki bò te ye menm? Ki fè ou tande map pale ou vin repete koze sa nan figem nan? Kote ou te ye mande w? Manman se pase m tap pase, se pase m tap pase devan m tande wòt zanmi m yo ap pale kounya m tap

Mezye! Pou di w lè se timoun ou bi tande jenn fanm nan lari sa yo ap vin ban m konsèy pou l ap di m ritm fè menm jan ansanm avè yo, ay non senyè! Men kè di w men, men kè di w lè isi pa manje byen jan yo konn manje a lè papa yo te la, men mezanmi m fè tout estrateji pou di w lè isi manje pou l al lekòl, hum! Mezye!

Anchante Thérèse. Anchante Katie.
Felisitasyon trè bèl moun. Mèsi.
Antouka cheri zanmi w byen. Mèsi.
Men poukisa w pat gentan di m sa? Non m te plis fè m te plis ta fon sipriz pito. Non w te ka mete malèt cheri w konnen nou pa fache non m te ka di w bon wap gen yon zanmi w kap vin la so m te ka yon lòt fason nan kay la ke so w annik vin ansanm avè l.

Ok ok mesi se konsa nou toujou fe nou konnen e nou sipoze apresye moun e tou bay tout moun vale yo e sitou yon kreyati tankou kiyes ki tap wè w pou l pa felisite w li tap difisil anpil ou konprann so antouka felisitasyon kenbe la anpalan tou kòman mennaj ou ye. Mennaj mwen byen gras a Dye. Ok ok so mwen swete mwen swete ke mennaj ou kenbe w fèm so mwen pa konnen paske mwen konnen majorite nan mesye yo deyò a e yo pa tèlman fin sensè pouki ou konnen mesye yo deyò a yo pa jwe paske yon bèl kreyati tankou mwen swete ke e mesye yo gen nan monn nan ta sipoze kenbe w pye ou konprann so mwen pa konnen men pou mwen menm mwen te kwè

Waww m pa konprann madanm fim nan non se protejem metem chita li di lap vin potem lap vin pote kob kay mwen menm li pa vle sak pasel konsa non m pa gen problèm avèl non mwen deyèl bro se banm ankouraje. Gal ap trèt ap fòk bay li li gen lòt kay pou li jwe map viv sou lòt kay yo map pase konje kyèt moun pa konprann paske sou lajan kay moun pa jwe ap anyen li gen dèyè l gwo nèt depi li banm yon kraze nap jere sa yon jan.

Kòm m te ka di ti ji sa n ap oblije pataje l n ap bwè ansanm so se tout sa nou ka ofri w antanke done ke m pa t konnen ke si m t ap gen yon vizitè vizite m bon madanm mwen fè m sipriz so mwen te kwè n ap pran l konsa jan l ye la w ap resevwa nou konsa Katie ok
Bon apeti.

Poul kenbe wout la byen paske li konn pale avèk moun byen bon bebem so map fon ti rantre anndan bon e kati map fon ti rantre anndan paske m pral chanje m pral deplase so mwen pa konn ki kantite tan wap fè pa dim male dve non paske m sot resevwa yon apèl pou moun ki relem li di fòk mal kotel map oblije kitew ansanm avèk madanm mwen m pa konnen.

M ta swete w pou w kenbe l fèm, pou w pa fè vye baye sou li. Poutèt lè w jwenn bon ti grenn sa yo nan lari a konsa, gen moun ki enterese de yo.
Ou konnen sista, ou konn ki moun mwen ye. M pap janm fè yon bagay konsa, sista. Poutèt ti gason an byen janti, li byen apresye m. Antanke pou lapremyè fwa li rekonèt mwen, m pa t panse li te ka apresye m konsa. Ebyen, m felisite w tou dèske ou chwazi bon bagay.

Waww marim nan gen anpil saj gade kòman li apresye zanmil nan pat panse sa pou li non bon antouka banm al ranje kèk bagay anndan bagay yo gaye anndan mal ranje kèk bagay anndan.

Seri a bon men. Yo, sèvitè, ah, m la papa, m la men. Oh. Wap fè pataj men.
Ye, ye, sak gen la. Ye, m rive la men, nap nap pale talè. Ye, big man. Yo, sèvitè sak gen men. Gen la men. Yo, ah, bon, vre, se mwen ka pran tout tan sa pou vini. Yo, m pas anba men, nou deja konn koman bas yo ye men. On chòdi k te kanpe m nan wout la men, di m non sak cho men. Ah, wap kraze moun nan zòn nan. Bon deja konnen pa gen pa gen pa gen pa gen lòt apre kraze moun li ye non. Son pòze menn ou konnen map bon dat m rele w menn m panse w pap vin ankò monchè. Monchè menn m pase anlè a m jwenn yon moun ou konn ou konn si ou t anba ki moute pa dèyè pa dèyè lekòl anba m al kondi moun nan la bat nè moun nan mete m kanpe la se sa fè m tou m potko ka rive a wi freo. Monchè m rele w menn se pa pou twòp detay menn monchè. Sa vle di bay kèk som pa gen lafwa, bay sa kraze m anpil sèvitè. Yo! Bay sa kraze ou jèn jan. Yo sèvitè e mwen poud ou. Monchè chita moun ka pale, chita monchè mèt chita. E wap di m chita avan som e. Monchè sa w konnen vin pase. Avan yè, pandan m anba frero. Yo! M ka fè, som m te apen ale anba, ou konnen m pa ta la moto menm. E a tout kote m fè m fè a moto.
Monchè mwen yon ti, yon ledi ka pase frè. Monchè m rele manzè men lè map pale ak manzè freo. Frè, m fè tout sa men m pale, m pale, m pale freo. Yo, manzè di yo men yon ti bout bisiklèt ou pa gen, ou pa gen bò kote ou pa enterese. Ou konn fanm men, fanm gen yon bagay nan li freo. Depi manzè tankou wè m te poulòp m te gen moto la freo. Manzè, e mwen, oh! Ou tap bon. Yo, sèvitè banm di w men. Monchè kesyon bay wap pale de bay lèf nan kòw konnen ou pa kap mache wap kite moto men nou gen moto men wap kesyon mache kounya nan moman nan kraze moun li ye wi menn. Sèvitè banm diw yon bagay sèvitè freo ou gon jan se pa tout lè ou sipoze ap mache ak veyikil ou sipoze gen moto a ou sipoze fon mache a pye. Yo Sèvitè banm esplike yon istwa freo. Talè lè wap fini map pale avèw sèvitè ankò tou. M kwè nan jodi m jwenn manzè. Nan demen papa m jwenn yon ti sexy. Ou kraze nat manzè. Kraze. Ou konn sa men manzè freo, li banm nimewo telefòn, li pran nimewo telefòn mwen an, li di lap rele. Freo m pap baw manti, m pap fè kou atè menm. Depi manzè rele m renmen avè l freo. Ou jèn jan an. Ou jèn jan an. Ou sèvitè, ou sèvitè pa fè sa monchè. Yow, sèvitè banm zon pawòl. Mouche Ou wè depi avè nou pa wè ou bay m nan baz Ou wè konn kesyon bay se kraze moun moute moun pase moun Mouche yo ban m nouvèl ou nan zòn nan E konsa yo blanchi moun yo tankou wè lè yap fè mèb yo yap pase kata polis yo se konsa Ooh konsi bagay jèn jè kap regle Yo te kraze m yo ban m di w menn pa pale ban m rakonte w bon istwa Mouche menn pandan m chita lakay la menn map pran ti van m bay sa yo m pou kont mwen bay sa yo ooh Sa vle di kote w rete la ou pa gen van sèvitè gen bon van mouche Madanm mwen vin, madanm mwen toujou di m l ap fè m sipriz. Kounye a la on. Poko pi fò sipriz, sa vle di l ansent. Tande monchè. Franchman mwen, lè m, lè l di m l ap fè m yon sipriz, m panse se ansent manzè a pral di m ansent e m anvi gon bebe menn. A vle di ou ta pale papa sèvitè, ou ta kite m la sèvitè. Pa pale, kite m nan ti kòdon menm sa. Yo gade. Ki sipriz, lè m gade m wè manzè vin ansanm avèk on fanm. M tande ou se Katy. Prezante bay sa. Mouche Kati, on sèten de Kati. Mouche, sèvitè, bèl moun. Mouche, an verite m pa kache di ou. Mouche, m pa pou ou manti.
Depi sou non sa, non Kati sa bèl la freo. Gade, manzè gon fason l ap gade m menn. Franchman, franchman menn. Kote m chita menn, m santi m ap vilbre menn. Men ou konnen madanm nan la bay sa. La nou pale, nou met gran may. Sa k bèl nan istwa, sa k bèl nan istwa. Madanm m al don ti ji anndan. A mouche, m pa.
Sèvitè, ou pa wè, ou pa wè se menm fin pale avèm, ou jènjan vre sèvitè, an, m konnen w pap fè kou rate. Yo, on lòt kadè, o m tande e Debès, m felisite ou, ou trè janti. Li gentan rive nan tout bay sa menm? M pa di anyen, m di men ok, m di ou apresye moun bay sa yo, m di men se sa l ye cheri, ou konnen, devwa nou sipoze apresye moun e sitou se yon fi ou ye. Manzè gon fason l ap gade m. Monchè m pap ba w manti sèvitè, sèvitè m pap ba w manti sèvitè.

Monchè wap rete di man ankò. Se mèb la sa wè gen bagay pi di. Monchè m pral diw frero bagay ou pap kwè menm. E demanzè m tap pale w la wi frè. Demanzè e?